Ou mal konnen sa m gen pou ou a. M te di w li deja, lanmou m gen pou ou a pi fò pase tout bagay. Li pi fò pase tout sa ki te ka egziste. Li pi fò pase tout eprèv. Tout sa k ap rive nou yo la, se eprèv yo ye. Pa gen lavi san eprèv, pa gen reyisit san eprèv. Eprèv yo konn di yo pafwa men, nou ka konprann ke. Petèt, entansyon Sava ki fè l te fè sa l te fè a, se paske l te vle kraze relasyon nou an. Men nou pa ka ba l favè sa a, cheri. Lanmou m lan twò fò. M pa ka kite w nan lari nan moman sa a. Ou konnen ke w ap bezwen m. Jan m te di l deja, menm si w santi w san fòs, pa bliye, pran fòs ou nan fòs pa m.

Kòman Ana ale menm ou vin chèche a? M vin dèyè madanm mwen ak tout pitit mwen. Madanm ou ak tout pitit ou? Ou tande sa m di a wi.
Kòman madanm ou ak tout pitit ou? M vin chèche madanm mwen ak tout pitit mwen ezanmi silvouplè wè wè evite m. M pap pale avè w m pa konnen w evite m. Ana ann ale. Kòman pitit fèt?
Ana mache.
Pitit se nan afèksyon nan lanmou yo konsevwa sa. M pa konprann sa w ap di m nan. Pitit ou?

Ana mache.
Ou gen odas anpil. Ou mouri mal. Ou sanwont. Ou pa moun. Alò ou pa wont pou gon fanm. Fanm nan ansent. Li ansent pou pwòp tonton ou. Pou kanpe pou di moun sa. Ou gen odas ou kanpe ap di sa. Kisa ou rele ansent.
Non Emèl pa ansent. Li plenn.
Ooh non. Frèm nan silvouplè. Ana mache. Mache a ki kote.
Ki kote m prale a saval. Ou genlè fou. Kep wè mwen bon mwen menm kep wè kem fout mandel bon je vle wè krazem mayko pitit mwen pap fèt la pitit mwen pap fèt andeyò lakay mwen ki pitit ou mwen menm diw sa ki pitit ou mwen menm mwen diw sa kòman pitit fèt kòman pitit fèt pitit se nan lanmou l fèt nan lanmou nan tandrès nan afeksyon e konsa yo leve pitit konsa pitit fèt

Pou tout sa Saval fè, Saval pa vle otan pè toujou. Ehe Saval sa vre yo voye l pou nou. Mèsi ou Mayko. Cheri pa bezwen mèsi.

Mwen la wi sè Solange e ou menm ou anfòm? Trè byen ak Jezi. Tout bagay ale byen pou ou? O wi. Bon kòman ou ye konsa m wè w kany kany ou frèt, m ap parèt la a m wè w kouche fò w di yon moun ki dezole. Magew ou ap selebre lè pou kè w ta kontan pou w an jwa pou w lage kò w konsa? M panse nou konnen pi byen pase m. Epi tou, se moke ou vin moke m? Avèk nou menm m te ka marye nan zòn nan?

Premye ti nonm mwen k sanwont konsa Premye ti nonm mwen k sanwont konsa An Malgre Ana ansent pou mwen Pou pou pou Mayco gen kè eh Mwen m mande kote l jwenn kè sa Pou Mayco gen kè pou pou pou l di konsa la la l ap kenbe Ana L ap kenbe Ana malgre l ansent pou mwen pitit pa pou li Ah ah non Ah non Bon mwen menm se bagay se bagay pitit sa se bagay pitit sa k pral wè ki pral fè Mayco wè longè se bagay sa k pral fè Mayco wè longè o o gade mwen menm panse bon mwen menm m pa t ap bezwen fanm sa gade mwen menm panse depi Mayco ta tande Ana ansent l ap choute l deyò Epi pou misye fè jel byen chèch li kanpe devanm nan li dim konsa li pap banm pitit la li pap banm Ana oh bon mwen menm ah pitit mwen pa vle va bòpè pase mwen menm jem konn ban mwen poum wè kòman bòpè ap trete pitit yo pipi pitit moun ki pa pou li pou mwen menm poum gen kòb m gen kòb pou mwen sèl grenn mwen menm nan pou ti pitit mwen ki ta pral erityem poul ta leve a bòpè non sa pa ka fèt. Lwa krazem manti. Pòv sa yo, vye pòv sa yo pa menm ka itil tèt yo anyen kounya pitit pam pou yo ta vin leve, epa vre. Lwa krazem epa vre. E kounya Mayko pral wè longè. Se kounya l pral wè kiyès ki saval la. Si se pitit mwen an poul kenbe avèk tout madanm mwen enben pou mwen menm pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm Mayko. Enben se kounya nou pral wè l.

Se 2 mamit diri mwen te gen lakay mwen mwen di fòm baw patisipasyon pam nan kòman map manke w la. Non cheri m pa bezwen merci pran lòt moun kado l men Solange pa bezwen. Sa fè sa.
Ou konnen trè byen maryaj la pap fèt ankò. Ahh janm te wèw la Solange manman lougawou ou te vle pou te marye toujou malgre ou t jwe madanm nèg la pou te ka pran nèg la ou te mete lide pou te marye nan tèt ou toujou.

Ou met pran plas la manmi. M pa bezwen plas la.
Men monchè, ou gen je chèch, ou odasye ase. Ou gen kran pou ta selebre magyaj sa avèk mesye sa tanke ou k manje madanm li. Kijan w t ap santi w lè w t ap selebre magyaj sa? Fò ta gen yon bagay ki pase avèk ou menm pou w di konsa sa p ap ka fèt menm. Gen yon pwovèb ki di sa w fè jodi w ap peye l kanmenm. Se sa w te fè w ap peye la kanmenm. Bon marye. Wi m se pa travèks bouch nou. Kòmagye.
Se sa m te vle. Se pa bouch nou non. Mwen menm avèk mwen menm avèk si yo vle. Lò t ap tchwe Esthea si yo vle te avè w. Men w te ka wè si yo vle avè m kounye a pou m pa t konn sa k ap pase. Lougawou. M konn tout sa w ap regle. Jodi m sou yon lòj demen pou yon lòt lòj. Mwen m p ap janm tchwe moun. Ou menm se sa w te fè w p remèt kounye a. Mwen menm fò fò maryaj sa fèt wi. Pa fèt. Fò maryaj sa pran l. M kite l pou w pran l. Fò l fèt. Mezanmi.
M kouche kouche m ap repoze m tou gen pwoblèm mwen.

Onè!
Respè! O, sa va? Sa w genyen? Apa w ap kriye?
Non m pa genyen. Kòman w pa genyen? Apa fè m sa Saval. Ou pa genyen epi w ap kriye? Sa k pase menm Saval? Ou pa t al dèyè Ana a? M ap pale avè w Saval. Reponn mwen.
Sa li la menm ak. Èske w pa t al dèyè Ana? Ou te di m ou ta pral dèyè Ana.
Mwen menm ak Ana te dèyè Ana. Ti nonm nan fè je l byen chèch. Li kanpe pou l goumen avè m. Li pa vle m pran Ana non. Kòman pou l goumen avè w la gad on koze. E pa gen sa k ban mwen endiyasyon. M santi m ta. M santi m se mache m ta mache pran ti nèg la. Men ti gason sa a san wont. An, malgre l konnen Ana ansent pou ou, li pa vle w kite pran, kite w pran Ana?
Mwen menm, m pa konn kote ti nèg sa a jwenn avèk kè sa a. Ti sa a kanpe. Li kanpe l dim konsa oo wi se sam te bezwen fè oo li pap bay Ana lap fèm wè li kenbe Ana. Apa ti nèg la pa moun? Kote l jwenn kè sa? Monchè oo m pa konn sak fè lè l te pran lè l te pran kout manchèt la si l pat ka tou mouri. Si l te tou mouri tout bagay te fini kounya fanm ou tap nan men w.
Li poko janm two ta tou non menm jan ak mwen. Koman? Non li di poko janm two ta. Menm ak a ou konnen m paka al lakay ti nèg la pase m deja elmi yo. Men ou menm ou ka ale. Wi.
Ou ka al lotbò a ou ka ou ka pase se manman manman Kana w ye ou ou pral gen pitit pitit ou lòt bò ou ka ou ka antre soti jan w vle.
Wi. Eeh manmi Maga si w banm èd ou m ka m ka m ka fè sa. Ebyen Saval nan kisa m pral ba w èd mwen la nan ki fason? M pa konnen m pa konn nan kijan. Epa epa gwo bagay manmi Maga epa gwo bagay on ti kout pous sèlman m bezwen. Bon e pa e pa bagay ou pral nan foure tèt ou nan anyen sèlman se ou menm ki gen e e e antre sòti lòt bò a mwen m pa ka ale Malis pa ka ale on on ti bagay tou piti wap fè pou mwen sèlman. Ebyen ok Saval pa gen pwoblèm epi Saval mete gason sou ou m pa vle lè wap kriye a paske pou sa w fè nan lavi m lè wap kriye a l pa fè m byen. Nan evakiye m ta kriye mwen menm aga men gen bagay lè w santi kisa w te ka fè ou wè gen ou wè gon barikad monchè li manje w nan kè w
kounye a pou pitit mwen pou pitit mwen ta leve avèk sa yo m wè la a bagay sa yo m wè la.
Mwen menm tou l pap fè m byen. Antouka met gason sou ou tande afè kriye a ou pa kriye pou ti vagabon sa la. Enben enben ok manmi Maga ba yo pou mwen. Mèsi pou vizit la. Ok.
Kote sa la? Kote sa ou fè kap vini? Ebyen mwen menm sa map konnen sim ka pran responsablite sa pou kòm. Oh tonton. Kamèn.
Men. Pa dim se a kabrit la wap pale la non. Men sak pase.
Men ti lèzanj lan. Ebyen lot mwen menm wi m kwaze ansanm avek ti konsa sou do sou do kabrit la men menm tetel poko fèt men hein kote sa la. Sa son kabrit li ye kisa wap di la tonton. M jwenn ti konstan sou li.
Ti konstan?
Wi m jwenn ti konstan sou li kisa sa ye menm tetel pa fèt.

Jerry sa tonton an di la. Non. Pouki yo m pa ka kwè bagay sa. Ou pap janm konprann paske mwen menm m fè tout m fè tout sakrifis mwen pou moun pa tande vwa m nan zòn nan. M fè tout sakrifis mwen ebyen men men sa men sa m vin jwenn. Ebyen kounye a mwen m prale yon dezyèm fwa pou yo m pap ka pran responsablite sa pou kò m. Pitit fi m ou mèt ale. M pap kapab non m pap kapab. Oh! Ye e pa mwen m pa gen men m ap fè yo respekte m. Pi gade tonton m cho non. M twouve sa enposib.
Oh! Kòmè Jos? Oh my God, Kòman ou ye la?
Fòm ou madanm?
Mon chè, m sot pase devan legliz la la a, m wè bèl bagay. M renmen sa. Lanmou posib vre mesye, si m ka wè de moun sa yo ap marye. M renmen sa wi.
Devan legyon sou fason sot wè bèl bagay sa yo konsa wi hey pa okipe pa gen anyen kap fèt radòt pastè a fèt bon pastè Manuel konnen kisa Solange an paske ou tande Solange tap fè bri kou wi nouvèl Gaël pral marye ou konn se vre komanl pa vre bon bagay la Gaël tout kote. Gadon koze dyab lisifè sa. Manbo sal sa a ki t ap mache touye moun nan, tout lò l t ap goumen ansanm avèk Estè, se pou l te ka pran nèg la nan men Estè. Joseph te anndan tout lè bagay sa yo. Ou panse si yo vle ap fè manti? Se Solange wi ki tchouwe Estè. Epi ou panse maryaj sa a te kapab fèt? Kote l ta pral pase pou l fèt sa a? Sa w di m la?
O o, ou pa konn anyen, ou pa konn sa k ap pase Margaret? Hey!
Yo gen rezon di w jan w wè moun nan mache a yo pa konn sa l chase. E pa manti. Ou sou moun mwen sa te ye. Ah m pranl pou yon bon bagay wi. Ebyen si pou m ta wè pou Joseph ta wè kalte bay sa pou manbo sal sa li k tue madanm li epi ou ta pral selebre maryaj sa se pa wè kòman l tap kanpe nan pami moun m fè tout moun konn bagay la wi. Li poko janm sezi konsa.
Monchè. Radòt kap fèt. Lè ki se mèt de kwe pa gen anyen kap fèt. Manzè kriminèl.

Tande wap souri konsa a. Pitit tisè, mwen gen rezon pou map souri konsa tisè. Pa banm, ou fè kèm cho. Tangue la, tann pitit. Pitit gen de bagay ki konn rivew nan vi a, ou konn panse laviw fini, men sa ou panse a e pa sa l ye ditou.
Wi. Ou pa sonje lèm tap pale a?
Wi m sonje wi. Pitit, lè w tap dim konsa, pou mal di Mayko. Kem pa janm wè règ mwen. M te pè m pat vle al dil sa. Men m te pran konsèy ou a kanmenm ti se paske m te wè se yon bon konsèy li ye. M ale kanmenm m di m di Mike konsa malgre map kriye paske m te atann avèk yon move nouvèl. Men e pa sa ditou. Mayko di m li prè pou l okipe pitit lan. Li pap lache m pou sa. Li pap lage, lap toujou bò kotew, lanmou ap toujou men, oh ti sè sa fèm kontan.
Kisa? Wi, m pat atann a sa ti sè. Mayko asepte poul pran pitit la malgre l pa pou li? Wi ti sè, jan w tande l la. Oh Anna Mayko renmen tout bon wi. Oh sa depase renmen ti sè. Kisa? M pat panse Sidda pa kere w konsa non. Anmwey, mwen m panse Mayko ap di konsa, al jwenn Savann nou pa ansanm ankò. Men e pa sa non. Wouch. Se pi bon nouvèl m te ka tande nan vi m wi. Mayko renmn Wana.
Ou kwè pa ta gen yon pwoblèm pi devan. M pa kwè sa, Mayko pa jan de moun konsa. Mayko se yon moun ki sensè a tout sa l di.

Kouz.
Sa Chita ap fè la? Ha?
Ou menm renmen ti espas sa?
Debouè sa, panse wap panse la. Wi, pafwa lè tèt mwen twò chaje, se la m vini pou m yon ti jan chanje ide m. Yon ti jan de. Pou yon ti jan vide mwen. Epi kouzen, mwen te byen bezwen ou.
Bon, se vre nou nan kay la tout bon ansanm, men kouz nou pa pale menm non dènye jou sa yo. Pase m plis nan lari, sè a sè m antre. Kisa w te bezwen di m la menm?
Konsènan li bagay Ana a kouzen, m pa wè, m pa wè ou menm ki pral pran responsabilite Ana avèk tout pitit sa non.
Poukisa w di sa? Imajine w byen kouzen, bon w pa, kisa w ap fè? Si se epòk lè tonton m te la a sa pa t ap pwoblèm,
Men, Chris fòk ou konnen ke m pa t ap rete tout vi m sou titèl oubyen sou responsabilite papa m. Fòk te rive yon lè ke m ta vole avèk pwòp zèl mwen. Petèt ke jan sa ta dwe fèt la, li pa fèt konsa. Sa ka koz petèt bagay yo vin yon ti jan pi difisil pou mwen, men se gason m ye avan tou. Depi kèk tan la, Anna se nan men m li ye, se sou responsabilite m li ye. E m degaje m jan m kapab. pou m ba l sa l bezwen, pou m pran swen l, pou m fè le nesesè. Men se pa menm bagay kouzen. M panse lè timoun nan lakou, petèt li ka mande yon efò anplis oubyen yon sakrifis anplis, men m panse ke m ap degaje m. Imajine w byen yon timoun pa menm pou ou, kounya ou di w ap degaje w, kisa w pral fè?
Koz natirèlman nan lavi nou pa ka vrèman konnen ki sa ki bon, ki sa ki meyè oubyen ki sa ki move chwa. Pafwa ou konn chwazi yon wout nan tèt ou panse ki ap mennen w a destinasyon, ki ap mennen w kote w vle a, E poutan, ou wè se nan move direksyon l mennen w. Poutan wout ou te evite, paske ou wè wout sa a, li te ka petèt sanble avèk danje oubyen li te ka sanble avèk anpil pwoblèm, e poutan, wout sa a se li menm ki t ap mennen w nan bon direksyon oubyen nan bon pò a. E m panse ke. Moman sa pa moman pou m kite Ana. Li pa moman pou m kite l. M pa konnen ki sa k ap vin jwenn mwen demen, jan w di l la, yon timoun pa timoun pa m. Sa ka rive ke m fè tout sakrifis mwen pou timoun nan e ke li pa rann mwen resiprosite, oubyen li rann mwen engratitid. Men sèt, sa egziste nan lavi. Ou defwa konn tande pwovèb granmoun yo, pitit moun se ben yon bò, kite yon bò? Wi, sa ka rive, men konsa tou sa ka rive ke timoun sa. Li vin yon gran bagay pou mwen demen tou, nou pa konn demen, nou pa konn kisa k ap vini. Ou kwè sa? Wi. E m ap jwi sou Mayko. Se yon moun, se yon moun ke m konnen pa piti.
Paske m konnen gason yo ka byen kòmanse yo mal fini. Men se pa Mayko pa m nan se. Ok. Pitit ti sè, konn tande kè kontan an. Ou gen rezon pitit pou kè w kontan. O! Ou pa jwenn gason sa yo ankò non pitit.
Men ti sè lotrifwa fèm yon bagay m pa renmen ditou ditou. Kisa l ye la? Nap pale yon bagay ansanm ou gentan al di manman m sa. Se mwen ki ta sipoze al di manman m sa. Li gen rezon l.
Ana, Pou mwen menm m panse w te gentan di manman w sa wi. Epi tou ou panse di m di l sa se nòmal ou byen? Li bon pou ou cheri, toutotan manman w konnen ke w ansent li bon. Men sa w ap di sa ti sè. Si map di yon pawòl se Mayko m tap di anvan. Oh
Menm si ke Mayko se mennaj ou men manman w avan tou. Tisè, si ta gen yon bagay pou w di se mwen ki ta sipoze di manman m. Men lè l tande l nan yon bouch yon lòt moun. Sa pwouve ke m pa gen respè pou li Tisè.
Dezole cheri, pou mwen menm panse w te di manman w sa. Ou panse m t ap janm fè yon bagay konsa? Se pa fòt mwen cheri. Mwen pa bon ditou ti sè paske manman m ap pran m mal. Li te gentan pale avè m mal osi. Pou mwen m panse w te di l sa a.
Jan manman m reyaji avè m nan m pa renmen l ditou. E l gen rezon l ti sè. Ah ann kite sa. Ann kite bagay sa tande pitit. Ki bo w pral la a?

Nou pa konn kisa lavi a ap ofri nou nan jou kap vini yo, nou panse ke sa ki esansyèl se fè sa kè nou di nou an, se fè sa nou wè ki jis devan je nou an. E m panse ke se rete bo Ana bò kote l rann li erez paske li pral pote yon timoun, li pa mande pou l tris. Li mande pou l toujou kontan, pou l ka byen pote timoun nan e si m ta kite l nan moman sa, m si e sèten ke gen yon sètèn kantite jwa ke li p ap genyen. Gen yon sètèn kantite lanmou ke l p ap genyen e timoun nan sipoze leve nan lanmou depi nan vant pou jiskaske li fèt. M panse nan kè m di m sa, ensten m di m ke se bon chwa a. Ke se sa ke m dwe fè. Mwen renmen sa m te fin di w. Si w t ap kite Ana, se moman sa a pou w ta kite l. Paske mwen t ap pale ansanm avèk li sou sa, li di menm si w ta kite l, li pap gen, li pap rayi w pou sa. Paske menm li menm li wè sa tou. Kounye a, okipe yon timoun ki pa pa w, w pral fè ki?

Nan vyolans li fè se kadejak li fè sou Ana kote kote senbòl patènite a kot lanmou an kote respè a ki ki edikasyon timoun sa pral resevwa nan yon fanmi konsa. Ou pa janm konn pou kisa l te fè kadejak la tou sa k pou di e pa sa l te bezwen. Antouka koz ke l te bezwen sa ke l pat bezwen sa m panse ke lanmou m Ana ap pote timoun nan l ap bezwen anpil lanmou l ap bezwen anpil afeksyon. e m pa kwè ke gen lòt moun ki ka ba li nan moman sa a aprè mwen menm. M pa konnen, se sa kè m di m. E se pou sa m deside pran Ana e pran pitit la kòm si l te pou mwen, pou m ba l tout kantite lanmou ke m sipoze ba li.
Ebyen kouzen, m pap wete non men m ta swete w reflechi anpil de sa. M konprann enkyetid ou. Se pa wè m pa wè tout pwoblèm ke sa ka poze, se pa wè m pa wè tout pwoblèm ke sa ka poze demen, men ou pa janm konnen tou menm jan li ka poze pwoblèm demen an ka vini avèk avantaj tou. Pa konnen, kè m di m fè sa, m ap fè l paske pa gen youn nan nou ki konn desten vrèman.

Asepte soufwans kòm si li te dous. Vini. Nou konnen sa ap pran. Soufwans nan dous pase se pa sa ou te vle. Mwen se pa sa m te pwomèt ou. Se pa sa m te renmen pou ou. Men wap prann a de bwa louvri. Oh.
Sa pase la. Dyol, meni. Meni tèt sèkèy mwen, meni. La, la tèt de ma sèkèy. Ti konstan. Di pa di, di pa di, di pa di. M konnen lap pran, m konnen sa lap pran. Ou pa konnen sa lap pran li menm, li anba soufrans li. Anba sa di, sa di. Mwen, mwen bare ti konstan. Anfl la gen deli sou sou 7 kabrit. Anmwey!
Men Fedime!
Wi. Sa ou ou konn kòman sa rele? Sa rele detounman minè. Natirèl.
Men li piti poko gen laj pou sa. Men menm tete non men gade men. Men a kisa? Ti dyòl ki kote l pral pouse l? Ki kote dim ki kote l pral pouse l men men men. Dim ki kote l pral pouse l? Sa rete pou sa rete pou sa wi. Dyòl m paka rete. Non a!
Sa rete pou sa rete. Non. Si m fè arete, si m fè arete ti konstan, m fout lach. Wi m fout lach. Non, ou konnen tou ou pa ka bay tèt ou jistis. M pa ka bay tèt mwen jistis?
Wi. Men li menm li gen dwa pou l monte pou l, pou l, pou l, pou l pèdi vijinite l. Men ki kote ou ka l pou li? Non m pa gen kote m ka l pou li. Mwen menm m ap fè sa m konnen. Kòm li pa gen paran, bon mwen menm, a, mwen menm m pral monte l. M pral fè l peye kès ke li frekan. Mache.

Mwen vin netwaye la kwa a voye paranm beni. Mwen ti nan nonm sa se malveyan li ye. A mwen m konnen m pa gen malveyan kon is.

Ooh Malis ti nonm sa li tounen yon pongongon pou iphone mwen m pa konnen si son mal m fè map peye sanble ti nonm sa se li se li k lanfè m sou tè a. Anbè Taval lap konn mò wi. Loray krazem Malis malgre ti fi a ansent pou mwen Mayko kanpe li dim non ti fi a pa fè yon pa. Ay
Anh Taval ou pa fout non an depla manchet ou pran ti tchovyè ou vire avèl ii. Ana la Sa nala Nala fè la ankò mpa ka fè sa. Mwen m pa nan ti banben avèk moun m tap pran misye la m rale yon bat li m metel deyò. Tout sam fè tout sam fè bon Mayko kanpe li kare pase Ana dèyè dol se kòmsi sim ta fè yon bagay malgre m rale manchèt la wi li pa pè mouri li pa pè mouri Mali. Li fin viv li fin viv ou pa wè lap ou va papa leta lap ou va papa leta li fin viv. Mwen franchman mwen mpa wè kisa pou m fè a ti moun sa. M pa wè kisa pou m fè avè l. Lè m di w sa Malis di, san m manje m, sisi m ta pran n gade, m pran n trangle l. Ou ta priye li e ou anpwen e ou voye ma sou kote. Mpa bezwen pè. Vini. Mache. Aprann kò. E se depi kounya pou aprann lavi. Lavi pa fasil. Vini.

Men sak pase, wè depi depi lèw wè sa te pase a se dòmi lap pede dòmi li pa ka pran san grès lap pede vomi enbyen mwen menm mwen te panse m te pran ka a m te panse se yon ti ka l ye enbyen ka a vin egzajere nan menm mwen menm m pap kapab kenbe l pi fò. An men sil pa ka pran san grès e lè w vin avèl kòman? Bon, kiyès

Kounya la l vin mande m Eske m pran Eske m te pran Ana Eske Ana la Wi wi se granmoun eklere
Kounya e lè sa m ap eksplike l Men kisa Mayko fè Men kisa Ana fè Pandan m ap pale avèk li ak Malis m wè kote l kanpe M tou m tou m tou mande l yon sèvis
Sa w di m la gason Kounya m mande l pou l ede nou Pase m pa ka al kay Mayko Ou pa ka al kay Mayko Se sèl li menm ki gen antre sòti Kounya la Map chofe tèt li poum fon plan avèl poul fout pete fyèl ti nonm nan banm lèd non.
E saval mwen ou konnen m toujou chache konnen tout bagay Magarèt se granmoun ki non antouka Magarèt met kozo nan lari non. Ohh gason nan depi depi kòmansman bagay la se pa sèl Magarèt aprè ou menm se pa sèl Magarèt m ka konte sou li.
Wi wi. Bagay konnen
bon min lot bagay li pap janm vle pou se avek mayko pou pitit pitit li al leve paske mayko pa gen anyen mayko pitit la pa pral eritye anyen si se mwen menm ou deja wè tout ki bagay pitit li pral eritye mayko pa gon pye zabouk. Vwala ebyen kounya la bagay pap pa dakò li pap pa dakò. Ebyen saval bon. Fòk jèn Magarèt map ba l yon lwi li dayi pou l pa di non an. Depi l ba li li, fyèl li pete, l a fèt. Humm, pa anmède moun. Lwi li dayi?
Wi. Se pa bagay ou te bay Sovè premye fwa l pa t bon an? M pa vle fè pil gate. Non, non, non. Lwi li dayi, Saval depi w tande, w konprann li antre nan djòl, se dekal fè. Konprann depi wè lantre la e pa gen pa gen pa gen chak. Mè gason m pa gen pwoblèm non sèlman m potko dil sa map fè paske m patko vin jwenn ou m te mandel m te mandel pou m wè ki kotel kanpe men li kanpe bò kote m e lap fèl m kwè lap fèl ebyen m te vin konsiltew pou m konnen kisa kisaw deside fè kisa w konnen ki ka pi bon paske mwen m pa vle fè pou rate menm. Paske ti nonm sa tounen yon pèsekisyon pou mwen, men mwen menm m pral wè sa. Saval. M pral wè sa Malis. Saval,
M'ap fè Magarèt mòl kò li, m'ap fè Magarèt dlo lari je, ou konprann? E pran pòz li dakò li, li byen avèl, ou konprann? Fè l'al bwè kafe lakay li, l'ap ba l' li li gaye a nan kafe. Non, li pa ba l' nan kafe. Non. Li ka pot on kafe ba Anna, di Anna men kafe sa pou Marco, ou konprann, pou Marco bwè, on pitit gason li ye, ou konprann. Anna se timoun ki respekte granmoun, ou konprann, l ap konprann, l ap pran kafe a, men pou Marco la. Enben bagay. Nou fin pale?
Enben nou fin pale gason. Ya. Enben.

Lè konsa bagay sa pa tap janm rive. Bon, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Ti Konstan, Rolan, m vin la yon premye fwa, m vin la yon dezyèm fwa. Gade, Loyip, gade, m mande Bondye, gade, m mande Bondye, gade, pè mòn, de pè mòn sa yo klouwe m la. De pè mòn sa yo, pou syèl la sot tonbe sou mwen.

Se li menm ki pèdi vijinite w. Jodi a l demòt, li di ke l pap responsabilite l. Pa pè, neye pa pè. Paske lè w wè fèy la li menm li tonbe nan dlo, se pa menm jou a l koule. Mwen menm map tann ou. Ou konnen fèy konsa, li pa vle ale. Ale, swiv ou. Swiv ou. Swiv ou. Swiv ou.

Moun nan zòn nan. Yon sèl la m genyen m pa gen de. Tèt fanmi, tèt sèkèy. Se sa yo renmèt mwen. Yo kite l avèk, yo ki, yo pral kite yon pitit de bwa balanse. Mwen menm, m ap responsab pitit la. Anben, responsab li va ye. Responsab li.
Sèlman, lè n ap mache, n ap pran sa Bondye ba nou an, n ap pran wòch, n ap frape sou li, n ap di.

Koulèt la paka dòmi pou l vin la avè l. Al sou kabann. Bon mwen menm kote pou m dòmi. Bon mwen bezwen grès pou m pran sant m pa ka jwenn.
Se lè l ta fèt pou m ta konn se pou ti konstan. Li paka pran sant grès. Si l jwenn manje l paka manje. Mwen m bezwen manje m pa. Mwen ka pou jwenn grès la. M pa konn m pa konn kote w jwenn li. Dayè se gran papa w ki te konn pran cheval. Ki te konn pran bourik. Mwen menm m pa konn kote w jwenn bagay sa.

Pou map travay di konsa? Pou map travay di? Pou kiyès map travay? E pa pou pitit mwen? E pa pou pitit mwen map travay? Bon e lè ou pral pran? Bon men Ana.